Mezanmi 6 polisye mouri. Rete nan video sa m pral di w tout gwo deblozay k ap pase an Ayiti la, kijan polisye ap tonbe tankou lapli. Mezanmi bagay la fè anpil moun mal pou jan polisye yo mouri. Bonjou e bonswa tout moun, tout sa pral depandaman de lè ke w ap gade video sa. Daprè nouvèl ki fèt tonbe pandan polis ta pral mennen yon. operasyon nan Lyankou, nan lakou Latibonit. Polis franse l ke l pral byen pase paske l ap mennen operasyon, l ap pran bandi, l ap tire sou bandi. E lè l gade, nèg yo pran yo nan yon gran sipriz. Bandi yo pran lapolis nan yon gran sipriz, mezanmi. Ou konprann? Sa vle di ke lè yo pran ou nan sipriz lan, pou polisye yo, yo panse ke yo ta pannik moute, y al mennen la e y al mennen ankèt yo. E pa bliye m ap di w, te gentan gen yon chèf la deja, swadizan ki te Odma. Men li te vin ranplase paske vin gen lòt e baz ki regrandi e gen chèf bandi ki ap opere. Tankou nan sa ke m ap di w lan, 6 polisye tonbe. Yo touye yo e lè fini yo mete zam yo sou vant yo. Ou konprann? Tande byen wi, bandi ak zam touye anviwon 6 polisye, 2 lòt blese nan Lyankou, Latibonit nan yon kad de atak. Sa vle di ke bagay la fè tout moun mal. M ka di w la aktyèlman la, tout radyo, tout televizyon se de sa y ap pale nèt pou jan polisye ap tonbe tankou grenn lapli Ayiti. Bon, m pap ba w manti, si nou t ap kontwole konbyen jou lapli tonbe pou 2023, nou te ka di w gen plis polisye ki gen tan tonbe ke kantite jou lapli tonbe pou janvye a. Lapli ka tonbe omwen. yon 3 ou 4 fwa pou mwa janvye a la, men kantite polis ki tonbe li depase 3 fwa Lavale. Sa vle di ke m pa konn ki sa n ap fè ak peyi a. Video a chokan kote yo touye polisye yo epi yo mete zam yo sou yo. Sa e bagay polisye te konn fè lontan. Lè l jwenn yon bandi, li touye bandi an. Se si l vle l ka antere l a tout. e zam nan e pa sèlman zam nan non, yo te lè lontan lè yo te konn touye yon vòlè oubyen yon bandi, yo se pou vòl yo touye l, sa l vòlè nan men l lan, yo antere l avè l. Men kounye an, bandi yo demoutre lapolis, li demoutre tout direktè e tout komisè de la Repiblik Dayiti ke pa gen lapolis an Ayiti. Yo apwouve sa, konprann? Yo fè konnen. Tande! Polisye yo wè bandi yo ap vini lè yo pran yo nan sipriz lan, sa vle di ke nèg yo te kòmanse mare plizyè e bandi wi, apre sa lè yo gade yo wè rès nèg yo ap vini sou yo, kounye an yo kòmanse vide bal sou bandi yo, bandi ap vide bal sou lapolis tou, m pap baw manti zanmim gen bandi ki tonbe epi. Gen lòt bandi kap vide bal sou la polis kòm si nèg yo pa pran nan bal. Ou konprann sa m vle di w la? Pa bliye sa pase nan Savyen. Ou konprann? Sa pase nan Savyen, nan Lyankou, Latibonit. Bagay yo anpil mezanmi. Ou konprann sa m vle di w la? Yo di w konsa e kòm si bandi sa yo pat pèse. Yap vide bal, yap replike a la polis anpil. Bandi tonbe m anpil bandi vide lapolis atè yal pran nèg yo jis nan lopital pou yo fini avèk lavi bank polis.